Non pa m se Farelus e m se youn nan elèv ki te benefisye bous pou al etidye aletranje yo. Ok, ou konnen mwen m pa fòse mwen fini apre nou tèlman paske m pa anpil bous. Kòman sa pou mwen?
M konnen.
Apre sa, kòman bagay yo ye? Bon, e m antre Ayiti la yon fason pou m wè kòman nou kapab. e transfòme sa nou sot aprann yo bay lòt jèn e m panse anpil ayisyen pafwa yo yo al aprann men yo pa pote sa yo aprann nan an ayiti m panse nou menm nou nou fè li diferan e n antre la pou n wè kòman nou ka e fon ekip ansanm epi pou n wè kòman nou ka travay avèk lòt jèn. Ok, m konprann. Men avan de sa menm di mwen kòman aktivite yo ye, sa w regle, sa w fè menm. Bon jiska mentnan m ka di tout bagay ok e plan an la e m panse son ou son espè e se rezon sa tou ki fè m pase la. Nou gen plizyè lòt bagay nou pral pale men e premyeman m pase la jis pou m ka pataje ide avè w epi aprè pou n wè kòman n ka fè ba yo an ekip.

Bon, e lè m te kòmanse an, m te di nou gen plizyè bagay pou nou pale. E jan m ap gade la a, genlè jiska mentnan, ou poko wè tout bon vre moun ki anfas ou an. M fè, m fè krapo sa la wi, paske ou konnen, depi se nan domèn sa yo depi w ap bay bous.

Peyi etranje avèk Ayiti an se 2 bagay diferan. Lòt bò a se plis pwodui chimik yo mete nan bagay yo. Se kòm si se te yon ti pibwa ou plante epi ou mete angren, epi byen rapid, li pouse pase pa vwazin nan. Wi, brèf, m panse. Madam m esplike m tout bagay, m pa vin la vrèman kòmsi pou m vin korije kaye, men omwen vin mete ti eklèsisman sou sa k te pase yo. E m panse madanm ou menm jan l renmen w anpil, ou renmen l anpil tou. E sa k pase yo m pa ka di m konn tout, men gen kèk bagay m konnen. M panse si m esplike w, ou ka plis konprann ke madanm ou. pa moun petèt ou vin panse li ye jodi a.
Kòman w ye? Bon dat ou mete m kanpe la pitit? Oh so e la k cho konsa wi?
Sa k regle menm? Anyen non, ou konnen m poze. Kòman w kite mesye Watson? Zanman m santi? Bwè l ap bwè sèlman, li prèske fou wi.

L ap eksplike pou yon bagay li gen avèk Watson. Li nan sant kè gen yon moun ki bay, k ap bay Watson tripotay sou Kati. Kati te eksplike m, Watson vin, li te sòti, li vini. Lè Watson vini, Watson tonbe joure l. Lè l ap mande Watson sa l fè, ki sa l gen avè l, Watson di l konsa ke.

Eskize mwen si m ta poze yon kesyon. M pa vle pou di mal twò lwen. Kiyès ki di w bagay sa? Msye yon sèten de de Philippe.
Philippe? Yon sèten Philippe. Philippe se yon nèg m rekonèt trè byen. E Philippe se nèg ki leve avè m tou piti. Se yon nèg bouch misye cho. Alò, se pa sèl ou menm? Se pa sèl fwa ou li kraze? Direktè, M pa, m pa vle kòmsi ou di m fouye bouch mwen twò fon. Men, m ta swete w repanse sou bagay yo. E mwen m garanti w, m ap tcheke plis prèv pou ou.
Repanse sou bagay yo, m konprann sa w di a wi. Men, san m kache w, mwen avèk madanm mwen. Nou te nan yon gwo mòch, yon gwo diskisyon. Gen dè choz ki repete ki pat sipoze repete. M dakò. M dakò.
Imediatman gen joure, gen pale anpil, wap toujou jwenn gen bagay ki repete. E, e, anpil fwa, sa kap repete yo se bagay kòmsi ki te ka mete divizyon pou tout tan. Men, se toujou kòlè, se toujou, humm.
Men ou konn yon sèten de de Oscar tou nan zòn nan.
Se nan zòn nan m leve. Paske li di m se fòtiman sa Oscar. Se nan zòn nan m leve. M konn tout bagay. E kote m ye an, tout bagay yo ret rive sou mwen. Direktè, repanse bagay yo e mwen m garanti w m ap ede w travay sou sou dosye an e w ap rive yon lè vin pa konprann ke tout sa m di w se verite yo ye. Misye se kapte li fon fason poul kapte w paske imediatman li moutre lap travay pou ou ou menm li vin parèt obligatwa pou toujou ap sèvi avèl. Ale non map rele w tande cheri m pwomèt ou map yeah cheri m pwomèt map rele w.

Non l pa genyen non men li kyè. Kòman poukisa ou pa konnen li pa janm tande w li pa janm wè w. L ap plede kriye ti fi a vin mèg. Kòman ou pa ka rele l la lè Wadson la Wadson la ou pa konn lè Wadson konn al fè lekòl. Veye tann veye lè lè Wadson lè w konnen nan lè w konnen Wadson konn sòti li dwa rele l.